Pou pa gen bagay kidnapin, kadeja, kòkò, pou moun pa dòmi a kè sote, pou pa gen afè moun e te ka di atriste nan lavi yo. M panse se yon bèl bagay ke tout nèg Jenèf yo fè pou gen yon alyans total kapital nan tout peyi a. Ok, e nan yon ti bat bouch ansanm avèk ti lapli ant ou menm ansanm avè l, li te fè yon ti bat bouch avè w. Kisa k diskite konsa? E bon, bagay ki, ki, ki, ki revni avèk tout sa ki ap fè lapè a. Bagay ki revni avèk tout sa ki fè Jenèf la. Bagay ki revni pou fè tout moun kapab viv byen. kapab mache dan la dwati, pou moun kapab respekte moun, menm jan lontan moun konn ap di Ayiti cheri, onzè, minwi, katè di maten moun pral andeyò, moun ap monte machin avèk kè poze, men se sa nou tap pale avèk ti lapli tout yèswa. Antanke pwofèt, ki kolaborasyon legliz avèk lapè sa nan twazyèm sikonskripsyon an? Se yon bagay trè serye, paske si Jezi Kris tal ka yon dam pwostitiye, e li te chanje dam sa an yon moun debyen, Misye te al manje ka yon vòlè ki rele Zache. Pandan Zache t ap manje avèk Jezi Kris, li te di l pap vòlè ankò, l ap bay kat fwa lavalè sa l te konn vòlè. M panse se menm travay sa k ap fèt la jodi a. Èske w pa pè kritik sosyete a?
Lè w pale de kritik, se lè ke w ap fè yon bagay ki ò de sijè oswa ò de sosyete a. So, Pwofèt Pali pa janm fè yon bagay ki ò de sosyete a. L ap fè yon bagay ki nòmal. Misye se yon jèn gason ki kwè nan sa k rele lavi. Donk, depi w pale de lavi, w pale de lanmou, w pale de tèt ansanm, se trè byen. Sa fè w ap fè depi maten. Nou te mèkwè jodi a la Babekyou pa janm paske depi yè swa m te pale avè l pou m te desann nan baz Delmas esplike m ta grave men m te jwenn yon apèl nan avèk wa vodou a m site non msye la depi maten m te avè msye Leogane nan bèl dans e jodi a la m te pran blokis pou m te vini e sa fè ke jodi a nou kontan avèk msye ki rele Babekyou a men m pral pale avè l la nan men nou di tout moun mèsi paske demen se demen m ap monte estil la avèk wa vodou a pou nou fè lapè nou kontan jwenn avèk pi gwo bèk ki jere. Penitansye ki mande pou fèt bèje lapè pou tout pastè fè lapè, tout pastè ki rekonèt nasyonal entènasyonal anben pou nou fè lapè, m panse ke son bèl travay epi m di ayibobo pou vodou a, ayibobo pou wa vodou a epi amèn pou tout moun. Antanke pwofèt ou te gentan wè inisyativ sa? Wi paske banm di w se yon jounalis, se yon jounalis li menm, se yon jounalis, se yon jounalis li menm pat janm wè sa pwofèt bèje tap fè a, m panse ke jounalis sa li menm li nan ipokrizi paske pwofèt bèje toujou lage videyo, Amen video pou l te di ann fè lapè anpòt ann fè lapè ann fè tèt ansanm ann fè tèt ansanm ann fè lapè amen m panse ke tout sa pwofèt Berry tap di nan peyi a nou di prezidan ap fè 5 kan nou di ap gen lapè nan peyi a ap gen tèt ansanm nou di pa gen kowonaviris vre se bay prazon kap fèt wap wè premye minis lan di sa yè nan radyo san fen li di se yo menm li menm avèk prezidan Jovenel ki dakò fèmen peyi a men pa gen maladi kowonaviris. Pou nou wè tout sa pou nou fè isit. Se sa. E pou fè bèl isit. Ki vle di Chipe Ba la se sinema a ki ap fè tout emisyon. Non, pa bliye ke m te gentan fè emisyon. M te gentan nan plizyè emisyon m te di pa gen konaviris. Nèg Karayib yo te di Pwofèt Bèy Dèy pran prizon. Li pa kab di pa gen konaviris vre. M di se prazon bay politik nasyonal entènasyonal. M di kona pa antere Ayiti. Prazon kona pa antere Ayiti. Annou wè premye minis lan bay Pwofèt Bèy Dèy. Li te ka di. E la verite li pa pou fè bèje rezon kote l di nan emisyon se yo menm ki dakò fèmen peyi a pa gen bagay kowona vre pa gen afè e maladi vre nan peyi dayiti m panse ke peyi a dwe ouvri e si peyi a pa ouvri men map moute jovenel pran peyi a mal konn nan palè nasyonal.